Bon Sa kap fèt Koman nou ye Koman nou ye Tout moun ki branche e sou paj rtms media e m salye nou epi map salye spesyalman e pdg Mito kap swiv live lan epi map salye e DG Juno ki ap fè manèv teknik yo epi Stevenson Val ki nan studio an la e k ap jere tout bagay nèt. Jodi an s on plezi pou pou nou pou nou pou nou avè w ankò pou yon lòt show e ki pa menm paske nou wè nou chanje lokal nou chanje espas jodi a nou yon kote ki pi ki pi ki pi apwopriye donk se konsa show an ye chak jou nou fè l yon kote bon Se toujou yon plezi pou mwen avèk nou pou nou prezante w show sa. Nou gen ansanm avèk nou Briz k ap prezante nou show sa, Briz nèg saj lan. Jodi an, nou ansanm avèk yon atis, bon men m pa gen, m pa gen twòp bagay m pral di de atis lan paske s on atis m panse ki pase, e pa m panse non, s on atis ki pase de prezantasyon. ki gon bon ki gon bon parkou, ki gon bèl karyè e se yon atis ki kolabore avèk plizyè lòt atis ki patisipe nan gwo gwo gwo gwo gwo gwo kolaborasyon donk m pap kòm dabitid m pap pale m pap pale m pap di anyen de atis lan se li menm kap prezante tèt li se li kap di tout bagay frè m kòman w ye? Mwen anfòm wi.
Deja map salye chak grenn ayisyen espesyalman chak moun ki deja konekte kap swiv show sa se tout yon plezi pou m ti briz pou nan studio an nan.
Alèz. Bon e sa se atis lan se atis lan e li salye nou e kòman sante a Ev. Bon m kapab di konsa tout bagay anfòm wi a Bondye tout bagay ok nap fight. Ok bon kounya wap prezantew pou pou gran piblik lan e ankò yn fwa e kapab petèt pa aza ka gon moun ki pa ki pa an konesans de atis lan e ki kapab vin vin konn sa. Ok deja nap di konsa non an se Yeyo Babouchè kap evolye nan milye rap lan sitou Akayè kap evolye Akayè m kapab di konsa bon deja gon pakèt bagay nou fè w pakèt bagay anpil anpil bagay.
Bon nou bon nou moun yo m panse moun yo menm jan ansanm avèk mwen e swaf pou yo konn tout bagay sa yo wap pale yo paske ou di anpil bagay nan sa wap di an donk pou n kòmanse èske Yeyo s on s on s on s on atis ki èske ou selibatè marye oubyen an koup? Bon m kapab di konsa Yeyo Babouche an koup an koup ok ki gen yon pitit fi. Ok.
Epi nap byen vanse. Donk Yeyo Yeyo salye madanm ni avèk pitit fil lan kap gade show an aktyèlman. Donk tout moun tout medam kap gade la atis lan li menm li gen li gen moun nan vil deja donk nou nou ka toujou renmen atis lan men pa pa pa pa pa pran chans Mete men sou atis la Nou wè wi Alèz Donk e Yeyo e m ta renmen bon pa mwen sèlman m panse piblik lan tou l ap poze l ap poze kesyon sa l ap poze tèt li kesyon sa m panse si moun yo ekri la y ap y ap ekri y ap man y ap poze kesyon sa Ki kote non Yeyo Banbochè sa li soti li menm? Bon m kapab di konsa e Yeyo Kote Joss komsi nan ti laj piti m te renmen w rapè k se Tony Yeyo, Yeyo k te fè pati Djounit komsi m kapab di konsa se yon nèg m renmen tanperaman l kote m te adopte non an avèk tou ko e Yeyo vle di kokayin m toujou santi komsi mwen menm m se yon dwòg ou konprann arive m se yon dwòg valè m pa janm bese men Banbochè a tout moun konn sa k rele Banbochè Banbochè a se yon non Joss Tweet komsi depi w di Banbochè wè kisa l ye epi yon non. Ki just ap fè wout li banbochè. Ok yeyo banbochè donk tankou tankou li eksplike l yeyo an ki ki son dwòg e li menm li atis lan li menm li li li konsidere tèt li kòm yon dwòg e yon dwòg m panse si w son dwòg Moun ki moun ki moun ki M kapab di konsa valèm wi valèm pa janm bese tou e ou konnen kòmsi tout moun toujou ap chache dwòg mond la ap chache ok ok ok ok m te mal konprann dwòg nan ok mèsi dim èske moun konsome dwòg sa oh anpil moun konsome moun konsome yo ki efè l fè bon m kapab di konsa yon efè pozitif paske dwòg pa m nan lè w pran l pozitif paske sa m preche yo mesaj mwen yo e bagay pozitif nèt alèz.
Ok ok ye yo pale pale a moun yo nan di yo di moun yo depi kilè depi kilè ou nan mizik depi kilè ou depi kilè karyè e atistik ou li menm li li kòmanse. Bon m kapab di konsa e m kòmanse nan ane janvye 2008 janvye 2008 pandan m lekòl lè sa m tap fè uityèm ane. Men nan sal lan te toujou kòmsi gen nèg kap fè rap. Pandan nèg yo ap fè rap mwen m te santi l nan mwen. M apwoche yo kòmsi m kapab vin lekòl gen kèk nèg m kapab di konsa m gon on frè misye toujou la avè m ki rele Don G, Jean Claudy, kòmsi m tap fè menm m tap fè menm klas a misye. Lè l vini l ap pale de rap tou e misye li te deja nan team li te deja nan gwoup lè m apwoche misye m pale avè l m di l konsa mouvman nan mwen m prezante misye tèks m ekri. Epi, m kapab di konsa nèg yo te pran m y al pase yon batèm. Yon batèm te fè kòman yo te fè l, yo envite m nan repetisyon, epi yo woule enstrimantal y ap fè m rap. Lè nèg yo wè kòmsi vayb lan, tout bagay ok, epi nèg yo kenbe m konsa tou, nou te vin ap evolye. M kapab di konsa, tout bagay vin demare, m te gen chans fè yon kanaval ansanm a nèg yo ki se Sal Ka Pèp. Nan apre, nou te fè yon lòt mizik ankò ki se Zigoto. Zigoto, Apre bagay yo vin ap fèt, nou vin ap pran manm nan mouvman kote, nou te antre nan stidyo Mad Records nou fè yon mizik e avèk Zak Touch, Zak Touch. Don G epi Big Tiger. Apre, m kapab di konsa tout bagay yo fè sifas. Men sa k vin pase, M te vin jije nan afè team kòmsi mwen menm lèm prè ou pa prè li vin bonm reta li vin bonm reta kounya mwen menm pandanm te tou sou sa bagay yo dous janvye vin pase bagay yo vin on jan bese apresa tounen m tounen m tounen an solo avèk on mizik ki se se Bondye poun rayi se Bondye poun rayi kòmsi tout moun vin aseptem gen vibe tout bagay ok mizik sa byen frape depi lò a tou m tou lanse Avèk anpil lòt pwojè, pwojè rèd ki vin nan panse w ap mande m tèlke.
Ok, ok, pandan w ap pale la, ou di 2 bagay ki atire atansyon m, e ki se kolaborasyon w menm. Anfèt, se pa t yon kolaborasyon ki te sere, paske li pa, li pa dire. Kolaborasyon w menm ansanm avèk Zak Tòch. Non, Zak Tòch, tout moun konnen. On team, on team, kòm si m kapab di konsa, nou te gen yon gwoup ki rele Zenitalcrew. Le moman nou soti a, n al nan stidyo Mad Records avèk yon pwojè, men pwojè an, Zak Touch te santi pwojè a rèd li chwazi fouye tèt li, li di konsa refren mizik sa an e li menm ki pou fè l, kote sou pwojè sa te gen mwen menm, Big Tiger, epi Don G, nou te fè l nou se nèg. Ok ok ok kòman kolaborasyon an te ye ansanm avèk nèg sa yo? Bon m kapab di konsa se yon bagay kanmenm nan milye a ki te fè nou n paske moun te asepte nou nan zòn nan, moun te asepte nou malerezman k pat vin kenbe chak nèg te vin fè wout pa yo pou n te fè yon lòt bagay. M kapab di konsa kounya chak nèg sa yo an solo. Tko m tap m tap tande dènyeman e 2 mizik kout ke yo te fè e youn ki se ou ou fèk sot di l la se Bondye pou n rayi epi lòt la ki se ou pa ka manyen m epi pou m di 2 sa yo sèlman men dènyeman la m tap tande yon mizik m pa konn si l gentan soti e nan studio RTMS la m tap tande l ki se isi a m pa konn si l soti deja. Pale m de konsèp sa yo. Paske m wè w toujou pran anpe tit, ou chwazi anpe tit ki m kapab di ki kote moun depi yo tande l y ap poze kesyon sou tit sa yo. Bon, pale nou de Ou e se Bondye pou w rayi a. Eksplike kontèks la. Bon, mwen menm m se yon nèg kòm si m kapab di konsa m toujou panse gran e m vle vin nan yon lòt bagay. M toujou ap inove. Ou konnen depi yon nèg yon atis tout bon. M just m pa p fè rap pou yon katye. M fè rap kòm si depi yon moun tande. Sa map fia pou natirel poul ret sou li pozitif ou negatif lè w tandel pou ret sou ou menm wal chache konnen tankou se Bondye pou n rayi se Bondye pou n rayi yon moun ka toujou tande tit la w di kèt kòman se Bondye pou n rayi deja m te jwenn anpil moun gen moun vre bay mizik sa tit la yo di yo pap tande l ay di yo pa nan se Bondye pou n rayi a gen moun ki menm di m konsa al rayi Bondye pou kont ou Men, chak lè yon moun vin eseye tande mizik lan, li rive sou li. Se Bondje pou n rayi. Men kisa se Bondje pou n rayi an li ye? Yeah, pale a mnje.
Ok, sa wap fè a, talan ou genyen an, sitou nou konnen Ayisyen, fasil rayi yon moun pou sa l konnen e pou yon talan. Mwen menm sa m te ka di atravè de mizik lan, m di konsa, talan yon moun li pa nan mwen, talan yon moun pa depann de mwen, sa pou yon moun konnen l pa depann de mwen, tout sa yo depann de Bondye paske Bondye k bay tout moun. Ok. Rayi vle di konsa si gen pou rayi al rayi Bondye men si w rayi Bondye sa w pran se pa w menm tou al rayi Bondye paske Bondye k bay. Ok ok se Bondye k bay se pa w k bay talan donk si w gen talan nan yon domèn kèlkonk se Bondye k ba w l si moun nan li pa genyen l li pa gen pou l wè avè w li pa gen pou l rayi w se a Bondye pou w l yon bagay ki vrèman eksplisit paske m panse tankou jan w eksplike l lan vre bò isit e Anpil moun toujou chwazi gen pwoblèm ansanm avèk yon moun, m pa t met rayi a non, pwoblèm avèk yon moun pou yon bagay ke li menm li konnen, pou yon talan kèlkonk ke Bondye li menm ba li. Donk, ke ou menm ou pa, ou pa responsab. Non, m pa responsab de sa. Bondye ba w talan an epi ou menm ou ap egzèse l epi ou rive nan yon nivo kote ke moun nan li menm li ta renmen la. Ou menm li pa gen talan. Bondye li menm bal talan nan yon lòt domèn ke li menm li pa sa li pa pwogrese ladanl. Li pa pwogrese ladanl. Epi li menm li rayi ou.
Kounya e sa m di w konsa ou pa gen pou rayi m paske anyen pa depann de mwen kite m fè sa map fè a. Ou konprann? Kite m fè sa map fè a ou pa gen pou gen pwoblèm avè m. Si w gen pou gen pwoblèm, di Bondye kòman fè tèl bagay, tèl jan, fè tèl manyè epi. Ok ok m konprann m konprann se enteresan medam mesye nap gade nap swiv e show an e se rtms media show se non sa li genyen donk moun kap prezante show sa se Brizz le sage e nou genyen ansanm avèk nou. Ye yo ban mojè epi ou po m panse objektif ou an li poko atenn li poko atenn e m ta renmen mande w kisa ou menm ou genyen kòm objektif nan mizik isit epi lòt kesyon ankò ki ki kòman w swete pwosede pou pou ateri oubyen pou atenn objektif sa. Bon, mwen menm sa m kapab di konsa, e deja li pran kòm si nan peyi a, sitou lè w se jèn, oubyen m kapab di konsa moun e an swa menm kòm si ki chwazi fè mizik ki se rap sosyal, ou konprann, kòm si k ap pale de edikasyon, ki jan w ta dwe, m kapab di konsa, prèske moun pa ret sou, men mwen menm men ki sa mwen menm m toujou konprann, nan yon sal ki gen 100 elèv, menm si w wè, e m kapab di konsa 80. Kat gen 98 elèv ki pa sou sa kanmenm ap gen 2 kòm si m toujou swete nan sa map fè a 2 k sou sa kòm si mesaj pam nan yo pran kòm si m kapab di konsa bon m toujou gen fòs ak kouraj pou m toujou rete nan lig mwen an chante sosyal chante peyi chanjman kòm si toujou gen chanjman wi men nou ka wè chanjman yo negatif kounye a nou menm nou toujou vle yon chanjman ki pozitif kòm si atravè. de sa nap di, de sa nap vann kòmsi pou atire moun menm ki yo kapab di konsa jenès lan, jenès lan just pa rete kòmsi sou bagay ki serye ki plis nan lòt mizik yo ki plis m kapab di konsa ki plis lòt kote yo men nou menm kisa nou vle fè malgre sa nap toujou gen fòs ak kouraj poun rete nan ling sa nan ling kòmsi e kote n kapab e vann de pou san moun kòmsi m kapab di konsa de grenn moun ki vle asepte kòmsi mesaj lan Kan mèm gen moun kap asepte mesaj lan. Sa nou vle vann nan. Ok donk daprè sa m konprann objektif ou menm se se m kapab di se edike jèn yo se edike piblik ou an ou menm avèk yon mesaj ki nètman pozitif. Kòmsi pou yo toujou, kòmsi ou kapab wè gen de jèn ou ap pale avè l k ap di w yo pa kwè nan chanjman. Men si n ap viv isi an kòmsi m kapab di konsa n al lekòl nou aprann paske nou vle yon chanjman. Tankou si w di m konsa anyen p ap chanje mwen m p ap dakò l. Men si m ap viv e chanjman m vle. N ap goumen pou n pote chanjman k ap vin jwenn nou an, chanjman k toujou vini yo. E back li toujou fè nou menm e avan nou toujou kòmsi nou vle fè avan nou paka lache bay kòmsi nou kapab di konsa nap goumen pou chanjman fèt atravè mizik pam mwen menm kòmsi sam preche e sa m toujou vle vann kòmsi bon moun asepte l ke gen moun ki toujou di konsa Babouchon pap fè hit si e nan lit sa w rete sa w bay vag oubyen w chanje mwen m toujou kòmsi li nan mwen. Kòm se pou map di jèn nan, piga ou al sèlman viv de jodi an tankou gen jèn ki di konsa e yo viv de jou yo wè kòm si sèlman jodi an nenpòt sa yo fè a yo kraze l jodi an men pa bliye gen yon demen, demen an e laj wap pran ou konprann e pitit ou pral genyen, kote pou rete, madanm tout sa, ou pa ka sèlman wè demen an, ou pa kapab sèlman wè jodi an. Men fòw wè demen an. Bon Sa se li menm se lò alèz. Sa rete la m santi m plis alèz kòm se tankou pandan sa m fè lòt mizik wi men kòm si m santi m plis twouve lè e sou sèn lan tankou pale peyi chanjman denonse la m santi m plis alèz. Ok ok Yeyoo ki ki ou fè ou fè rap m dakò ou se yon atis ou fè rap ou fè mizik men aprè mizik lan kisa w fè kòm aktivite? Bon, m kapab di konsa, apa de mezye, nou se yon biznisman. Ou konprann? Kòmsi nou achte, nou vann. Ou konprann?
Ok. Ou achte pwodui, ou revann. Wi. Ok, dakò.
Eske biznis sa li menm li ba w, li ba w mwayen ou menm pou, m pa di pou w alèz non, men pou w jere kèk bagay? Ou konnen, ou gentan konnen kòmsi deja n ap viv nan peyi a kijan tout bagay yo ye. Nou pa ka di kòmsi li ba nou bagay yo a sanpousan non, men kanmenm, 1, 2, n ap avanse. Ok ye yo pou ou dim ou gen ou gen madanm ou wè ou gen madanm ou gen ou gen map diw konsa ou gen madanm map diw ankou ou gen madanm ou gon bèl pitit fi men avan eske eske madanm ou an se li menm ki premye moun ki te ki te vini nan viw se li se premye nan viw. Non m pa di e premye e m paka di konsa e premye moun ki vin nan vim men kòm se pi gwo eksperyans yo M kapab di konsa. Pi gwo eksperyans yo e avè n fè. Kòmsi fè pitit, viv a on moun kòmsi nan kay. M kapab di konsa avèk dam sa. Ki s on moun m renmen anpil tou. Ok ok.
Yeyoo. Èske gen yon fi ki brize kè w deja? Brize kè? Non.
Brize kè w? Non.
Poko gen? Non, m pa gen sa.
Èske w brize kè fi deja? Mpa konnen mpa konte. Sa vle di mwen yon ka pa wèm brize gen yon monnen moun nan ka santim. Ou poko janm ansanm avèk yon fi epi ou kitel bruskeman pou ou swa ou twonpel oubyen ou regrete ou di cheri m pap ka ansanm avèw.
Non mpa preske fèl konsa non. Men gen moun kòmsi gen kèk gen moun gen kèk bagay ki rivem avèl kòmsi m santi kòmsi li yon mal. Kòmsi yo toujou fè vle fè poze kòmsi menm mwen menm kòmsi lè m te ka mete tèt mwen kòmsi pou m rale gòm pou m di yo kòmsi m pran l kòm kòm ryen netè men poutan moun sa se yon pakèt bagay li ye. Li te pran relasyon an serye. Kòmsi relasyon an serye Sa vle di an dotre an dotre tèm ou brize kè l menm li te pran l serye ou menm ou pa fè sa serye humm.
Men kòmsi e pa parèt kòmsi m ta pa t ap kapab di konsa m te vle fè volontèman. Toujou gen yon sitiyasyon ke pa volontè pou fè l kanmenm. Ou brize kè m wi. Ou abitye brize kè m wi. Donk nou gen Yola son gran atis. Atis la li menm aprè tout sa l genyen ki byen lakay li e ki pozitif. Atis la son nèg ki renmen brize kè. Lilio gen madanm kounya. M panse li pa li pa nan li pa nan li pa nan vi sa yo ankò pou lap brize kè moun ki pa ki pa ki pa deranje si yon moun ta renmen hein non si yon fi ta renmen
renmen kisa? renmen Yeyo epi pou Yeyo ta Moun sa l deja wè lap vide anpil e gon bagay ki fasil Sa vle di ou paske m prèske pa ka fè moun konfyans oswa m prèske pa ka fè fi konfyans apa de fi m gen pitit avèl non ok m konprann.

Ki Akayè ki gen anpil bagay ladan l tankou li genyen photoshoot, li genyen videyografi, li genyen studio mizik, m pa konn si w anrejistre la deja, li genyen lòt bagay ankò tankou m kapab di sistèm son. E ki ki kisa w ou menm ou te ka di de TMS production ki Akayè nan moman? Bon mwen menm sa m kapab di konsa. RTMS production kaka ya son viktwa kòmsi son viktwa m kapab di konsa chak kote ou wè m kapab di konsa yon enstitisyon antre pou pou e kanmenm li pote devlopman devlopman dan se sans kòmsi gon pakèt bagay on moun te bezwen l pat jwenn li nan komin nan l te sòti lwen apa de RTMS production tou ki vin akayè gen anpil lòt ki vin kreye tou m kapab di konsa mwen menm RTMS. Se premye, m kapab di konsa se premye enstitisyon ki vin Akayè ki gen e sa ki gen kòm si ki foto shoot, studio recording, sound, ki gen dizaynè, m kapab di konsa prèske e RTMS production, ki fè prèske m kapab di konsa moun Akayè viv jan de bagay sa yo.

Fè yon mizik sosyal. Daprè sa m ap gade la, se fè yon mizik sosyal kote ke ap genyen anviwon 16 atis sou li. Ou menm ou se youn nan atis k ap k ap nan pwojè sa. Kòman w kòman w kòman w kòman w pran sa lè RTMS rele w li di w Yeyo e nou gen yon pwojè la? Bon, m konnen ou se ou se yon gran atis, ou kolabore anpil, ou fè anpil gran pwojè deja. Men, a ki kè w pran sa? Bon, m kapab di konsa, e RTMS Production. RTMS Production.
Production bon pwojè, sitou yon pwojè sosyal. M panse nan komin nan, si m pa t premye m t ap dezyèm moun pou yo ta rele pou pwojè sa. Paske ling mwen, m kapab di konsa, ling mwen l pozitif, m fè rap sosyal, ou konprann. Bon, m kapab di konsa, kanmenm s on bon atant, sa m vle an, Li tou la pou mwen, kòm se tou disponib pou mwen, pou m fè sa m kapab la. E se si, a travè de mizik sa, kòm si yo envite anpil lòt jèn, ki trè sosyal, kòm si gen nèg ki fè rap angaje, yo la tou, kòm si mesaj la, m santi mesaj la pral pase. Mesaj la pral byen pase.
Men ou menm, ou panse nan jan de pwojè sa yo, toujou gen yon challenge? ant atis la avèk atis sou sou sou ann di jan l ye an paske atis lan li menm li toujou vle se li menm ki pi byen pase sou mizik lan Bon byen pa Kisa w pare pou w fè sou mizik sa? Èske Bon byen èske w vize challenge lan oubyen ou vize pou fè mesaj lan pase sosyalman? Byen pase ou pa M ap fè sa m ka fè a sa m konn fè an Kòmsi m pa al gade de moun sa pou m fè an M ap fè sa pou m fè an e sa m ap fè a m sa m ap santi kòmsi M santi tout moun ap asepte m. Tout moun ap asepte kòm si m pap ka di konsa yon mizik kap fè sosyal prèske malgre l ta challenge pou mwen m pa wè l challenge m santi kòm si se yon mizik si l challenge challenge a sistèm nan kòm si de sa nou vle yo ou konprann de sa nou vle yo yo kòm si nou pral rape nou pral pran ou vin jwenn. Ok ye yo Bambochè e nap swiv li sou rtms media show e èske ou menm ou gen yon bagay ou ta renmen di ke nou menm nou pa poze w kesyon.
Bon m preske wè tout bagay yo di la wi tout bagay yo di sof ke gen kèk gen kèk kòmsi ti eklèsiman m kapab di konsa ki ki pat bay lan kòmsi e bò kote pa m kòmsi m kapab di konsa e yo babouchè m se premye atis kap evolye nan komin Akayè an ki fon challenge challenge kòmsi Prèske 80 a 90 pousan moun nan komin nan asepte l, ki mennen yon pakèt gran bagay vin fèt nan komin nan kote n te lanse yon challenge ki se Vibe Bed. Aprè challenge sa gen yon pakèt bagay m kapab di nou sa, gen sa y fè k vin fèt aprè ki mennen tankou Tripotay, ki mennen e DJ a Squad, Rasta Fòkè. Anplis ki mennen gen konkou ki fèt nan vil la m kapab di nou sa y prèske swivi a sa m te fè an. Ok ou konprann? Avèk tou m kapab di konsa e ane k vini aprè kòmsi kote yo dezinye resi dezinye rapè nan komin nan. Akayè. Akayè. Donk Apre sa sa.
yo se se se se akoz de ou menm a e aksyon w. Wi e on travay m te fè kòmsi malgre m konnen gen moun ki pa chwazi bon mwen men kanmenm gen k ap asepte e mwen menm si yo p ap di l pou mwen fòk di l. Ok. Ou konprann sa m vle di w la epi m se inik. atis nan vil nan ki patisipe nan 2 pi e 2 pi gwo pwojè k fèt ak Arly tankou premye pwojè k se Bon Mon Like ki gen Tracy Trace Big Tiger epi dezyèm pwojè ki se Atis ou ye 2 gwo pwojè sa yo ye yo banbochè inik atis nan vil la k patisipe sou wout li. E li fè li fè valè l. Wè. Tout moun remake li yo sou sou pwojè sa yo. Bon si yon moun ou pat asepte l egri egri paske yo ateri ou pa konn sa yo sou. Nou konnen ye yo son son gran atis e ou menm bon menm bon m gen anpil respè pou ou e m ap tande m tande mizik ou yo avèk pasyon pase mwen menm de karaktè m son m son nèg konsa m renmen lè gen yon mizik e ke atis lan li menm li gen yon mesaj pozitif kòmsi la atis lan. gen yon pawòl li di ki kapab aprann mwen anpil bagay, ki kapab reveye konsyans mwen, reveye konsyans anpil jèn. Donk se nan sans sa, met anpil respè nan moun ou ye a, nan mizik wap fè a. Donk. Bon sa tap rive rezo pa mwen menm fason m bati mizik mwen depi w tande l fò w renmen l sèl si w pa tande l non alèz depi w tande l fò w renmen l kòmsi konsèp mizik mwen refren m flow m tou bon m se bagay ki diferan ou konprann

100 pou 100, m mete l 100 pou 100 jenès la deyò nan tout sa k ap fèt lan la. Jenès la vrèman pa enplike, kòm si m kapab di konsa jenès lan, yo manke konsyan, kòm si yo manke konsyan, jenès la manke konsyan de eta l ap viv lan, pou l di l se moun e li menm ki ka fè larelèv. Ou konprann? Kòm si pou n di moun sa yo. Jenès la manke pran responsablite l. Manke, e sa m di w, yo manke pran responsablite yo. Kòm si sa n vle pou jenès lan di konsa, de jan n ap viv la non l pa bon. Ou konprann, de jan n ap viv lan, Pou chak moun pran responsablite yo. Maka, yo. Se m rive la etanke jèn. Pou m antre nan enstitisyon leta. Pou w wè. Sou 10 moun. Kapab ap gen 7 gran kòmsi moun kapab di konsa ki nan laj de 70, 60 a 70 zan. Apèn yon 3 pousan jèn. Ki ka gen men li pa ka konsa. Kot larelèv lan? E nou menm ki pou asire l, sèl sa m te kapab di konsa, malgre jan sa ye, pou jèn nan kwè nan batay, ki sa m kapab di konsa, lekòl se lavi, bon, si nou pa viv isi a, sè ke pa gen lekòl, pou n mande sistèm edikatif la, se yon bagay pou yo manyen, e nou menm jèn kòm se pou kraze sa paske sa yo pa bon menm, e li k bay jan de moun sa yo, mòd de moun nou ye jodi an. E lekòl sa k ba nou? Mòd pastè sa a, mòd sosyete a e lekòl la k ba nou. Paske lekòl, mwen menm m rete kwè ke sa pou yo aprann nou yo, yo pa aprann nou vre. Lekòl pa ba nou mòd de moun sa a, m kapab di konsa. E jenès sa k pou goumen, paske se pa yon moun k ap deside pou nou e nou menm ki pou mete fòs pou nou chanje sa. Bon, si m ta gen pou m salye, m t ap gen twòp moun pou m salye. Deja m ap salye chak moun. ki ap swiv live sa avèk moun ki gen pou al swiv li ou konprann avèm tou gen kèk frè m pa ka bliye big up tankou Obior Black Crazy Real Blood ki se fè frè pam DG Mito Alexis Gino Kofi Val Nèg Jewova Evident Briz frè m ki avèm nan. Ok Nèg yo pa gen pwoblèm non men m salye w tou e m remèsye w pou e paske w te aksepte e pase nan show sa a pou w te reponn a lapèl. E sa sa fèm plezi pou m wè yon gran atis tankou w donk ou te ou te pran sa a kè lè m te di yo ke e yo m ta renmen ke w patisipe nan show a ansanm avèk nou m ta renmen pou w vini donk ou vini a lè epi ou patisipe kòm sa dwa donk sa fèm plezi epi monchè sa m ka di kont ret nan liy ou ye an ret nan liy ou ye ret moun ou ye

Amen deja respè frèm epi lidè rematch yo kontinye bay moun yo boutgap wap bay lan ou konprann rap angaje a sa yo pa vle an paske m kapab di konsa yo verite sispann obsève kounya fòn rape sa n merite pa en bouch be ankò fòn pale fòn di kisa n bezwen fòn goumen menm ke n konnen gen moun ki pa vle di anyen men fòn di bagay yo ou konprann fò nou di tout sa nou merite yo fò nou rape yo kote yo ye a fò nou rape yo pou yo vin jwenn nou. Ou konprann map big up tout nèg kap fè rap sansè ak nèg kap fè trap tou sa yo ka fè an deja map big up tout nèg nèt kap evolye nan kominn nan pa sèlman kominn nan pou tout repiblik la tout ayisyen kote ayisyen ap evolye deja nap di respè epi moutre sa w ka fè an deja map big up ou. Ok
se te avèk nou libè eemm se te avèk nou yeyo yeyo banbòchè libere ou sot ou sa libere libere te nan cho an Dènyèman, Sa se misye yonn nan nèg kòmsi m swiv nan liy mi a kòmsi san pou san.
Ok. Ok. Gade ki sa ki. Ok.
Donk se te Yeyo ki te ansanm avèk nou. Yeyo ki yonn nan atis ke Akayè gen chans genyen, ke m pa kwè oken moun Akayè ap regrèt ke yo te gen atis sa a. Donk ki te patisipe nan show ansanm avèk nou. Donk n ap kase randevou pou yon lòt lè san nou pa bliye salye tout moun ki t ap kite. Rann show sa posib. Premyèman map salye pdg Mito Haiti, dezyèmman Juno Kofi ki tap fè tout manèv teknik yo epi Stevenson, Stevenson Villason, Val, Valnex ki la ansanm avèk nou epi m panse Yeyo m pa m pa m pap remèsye yo ankò paske m gentan di twòp. Donk nap kase randevou pou demen si Dieu veut pou yon lòt show. E a menm lè a epi baww.